Tal la ou depòte ou? Wi, yo depòte m, m pa konn anyen ayisyen. Bon, m soti a dezan lòt bò de isit. Dezan, dezan.
Alò ou pa t gen okenn dokiman legal ki fè yo depòte ou? Wi.
Ki dokiman ou genyen? M gen sedola dominiken wi. Sa w sot tande a se yon reyalite. Ou ka panse w te nan dòmi oubyen w ap reve, sa w sot tande a se sa. Yon ayisyen ki an Repiblik Dominikèn depi lòske l genyen 2 lane ke w pral gen chans pou ke w kapab tande tout eksplikasyon

Li ba w aksè tankou se sitwayen peyi a, menm vote ou ka vote ansanm avè l. Bon sa se lokal imigrasyon an nan Santiago. Koman la rele ankò ti moun? La Rotonda. La Rotonda. Mete sou sa, nou gen Ayisyen sa yo ki ap pase mizè anba men Dominiken yo toujou ki twouve yo nan zòn ki rele La Rotonda. Zòn sa a se yon zòn kote yo stoke Ayisyen yo. Nou kapab itilize mo stoke a. Se trètman ke yo bay Ayisyen an Nou oblije di stoke. Paske lòske yo arete Ayisyen yo, yo konn fè 2, 3 jou y ap anpile yo nan yon prizon, tout tan yo poko rive nan kantite moun yo bezwen pou k yo kapab plen machin nan, yo pa voye yo ale. Ebyen, te gen yon Ayisyen ki te gen opòtinite pou ke l te kapab rantre nan espas sa pou l al konvèse ansanm avèk mesye sa yo, se yon bagay ki bay kè fè mal. Nan videyo sa, ou pral gen chans pou ke w kapab asiste. Li gen dwa nan peyi a, li menm kapab vote an Repiblik Dominikèn. Ebyen imigrasyon mete lapat sou li, yo deside pouki yo kapab depòte l an Ayiti. Ebyen se nan tèt kase l ye pouki l kapab retwouve fanmi l, ebyen anndan videyo sa w pral asiste l, dezyèm videyo kote w pral asiste ayisyen sa ki pral gen posiblite pouki l kapab rantre nan zòn kote yo mete ayisyen yo, la rotanda, yo stoke, yo anpile ayisyen sa yo tankou se ti yanm, ti patat, ti zannimo pouki yo kapab voye an Ayiti. N ap raple w nan jou ki sot pase yo la, prezidan dominiken an te fè yon pòs kote l te mande. Kominote entènasyonal la lap raple yo, yo genyen prese prese, yon ijans pou ke yo kapab reyèlman gen yon lide pou ke Ayiti kapab chanje. Paske se menm mesye sa nou sonje nan kòmansman ane a ki deside pou ke l kapab moute yon mi 17 wotè jis pou ke l kapab anpeche Ayisyen rantre lakay li. Se menm li. Mwen pale nou, kòman ou rele? Mwen rele Kelly.
Kelly nan ki zòn ou sòti la? M sòti nan kapital. Nan kapital la yo depote w? Yo depote m, m pa konn anyen ayisyen. Depi kilè yo depòte w la? Hein?
Depi kilè yo depòte w? Yo, yo, yo depòte m yè swa a, a minwi. M pa fèt lòt bò, m sòti a 2 zan lòt bò isit. 2 zan.
Alò ou pa t gen okenn dokiman legal ki fè yo depòte w? Wi.
Ki dokiman ou genyen? M gen sedola dominiken wi. Bèt Yo pran l nan menw? Non, li lòt bò, m pa, m pa mache avè l sou pòch mwen. An, pandan ou pa mache avè l, yo pran w yo depòte w? Wi, yo depòte m. Èske ou gentan an kominikasyon avèk fanmi ou? Non, m pa genyen non, paske m pa gen selilè tou. Ou pa gen telefòn, ou pa gen anyen, e kisa ou panse fè la menm? M pa konnen menm, m pa konnen konnen ta kenba isit non menm. Men fanmi ou pa t di ou moun ki zòn ou yo sòti? Kafou, bò kafou. Kafou, ou nan alò Wanament, sa vle di ou bon distans la wi? Wi.
Ah ok, ok. Men ou rekonèt misye? Non, e. Ah ok, ou menm ou sòti kafou tou. Bon bagay yo dwòl la wi. E kòman nou wè ke tèt ou kase? Wi, yo kase tèt mwen tou e yo fè tout bagay wi. Nan komisarya a, chèf yo menm ki fè sa? Wi, chèf yo. Nèg yo rele Dikri. Yo rele Dikri. Men èske w te fè rebèl avè yo? Non, m pa fè anyen avè yo. Ok.
Li a tout fontenn misye se kou. E kounye a, lè w vini la a menm, ou vini nan biwo oim nan la, kisa, kisa, ki asistans yo ba ou? Manje, m ap chache manje pou m manje.

Non fòm konnen fòm mwen konnen sim ki la. Nou domi la. Nou e kanda la.